Aprè tout ane sa yo fin pase ebyen ou di Roodboy pral resi bay vrè vèsyon sak te pase l ansanm avèk Rutshelle la. Ebyen Rutshelle li menm li pral reponn pou l fè konnen ke li te konnen yon jou verite a te gen pou l te pran lari. Ebyen anpil fanatik Rutshelle te reyaji anba ti tèt pòs Rutshelle fè a. E gen fanatik Rutshelle ki di konsa ke yo te deja pa renmen Roody Roodboy yo vin plis pa renmen l. Antouka gen anpil fanatik ki di yo padone l. Map kite nou enjoy yn tròn pa lwè zile a pi devan. Byenveni sou Fafana TV! Ou menm ki poko abòne avèk chanèl la abòne, pataje, aktive ti bouton klòch la pou ka jwenn tout videyo m yo. Pataje videyo sa avèk yon fanmi w, yon zanmi w, yon mari w, yon matlòt ou, envite l vin bwè 7 zen an sou chanèl la. Pa bliye se chanèl ki pi cho nan moman an. Wap jwenn tout zen ou san manke, youn dèyè lòt pandan jounen an. Grenn bagay nap di w pou fè pou nou Aktive ti bouton klòch la pou pa rate okenn video pa bliye nou renmenw anpil nou menm sou Fanfane TV nou renmenw anpil e chak fen mwa nou bay kado sou chanèl la. Rutshelle chwazi reponn Woodywoodboy Ebyen pou ou menm ki pat gen repons Woodywoodboy la wap moute sou youn nan chanèl mwen yo pou al gade Kisa ou di Roodboy te di sou kesyon dosye li menm ansanm avèk Rutshelle la? Enben li pral se rezon sa pral fè Rutshelle li menm reponn Roody Roodboy jodi a la menm. Li reponn Roody Roodboy li pral fè Roody Roodboy konnen ke plis ane ap pase plis ou aprann pou plis ou aprann pran responsablite w pou zak ou. Yon manti ka mache yon fwa men pa pou toutan. Ebyen Rod se Rodboy pat janm bay vrèman vèsyon sak te pasel ansanm avèt Rutshelle ki fè yo separe se avè di ke li fin fè jalouzi a ebyen li te fè jalouzi a ebyen nan jalouzi li te fin fè a ebyen li te kreye de pa de mansonj li te bay la sosyete li te bay medya yo ebyen Rutshelle pat janm di anyen nou te wè kijan li te rete li te jis fè konnen ke Roody Rodboy te jiflel e menm Rutshelle tou Pat janm di pouki resi kisak fè e roodyrboy te te goumen avèl li sil te goumen avèt roodyrboy antouka bagay la te rete an ui klo anben kounya la anben roodyrboy apre pou jou anivèsèl pral rive nap fè w konnen ke gen fanatik ki te pozel kesyon ki regrè l genyen anben l te bay regrè sal te genyen e l pral ba w pakèt li te ba w pakèt rezon e si sete kounya sa patap janm pwodwi e l ta fè konnen ke menm sil santi ke Li santi l ta vle pale menm avè Triche li ta vin gon on pawòl on dyalòg a men akoze piblik la ki gentan pa renmen sak te pase l ansanm avè Rutshelle sa gendwa pap janm fèt nap fè w konnen ke Rutshelle te bal yon kado pou anivèsè li enben tou sa te pase enben Rutshelle li menm li reponn avèk kòmantè sa enben gen anpil fanatik Rutshelle ki kontinye anba pòs yo ki kontinye ap felisite Rutshelle e paske Rutshelle te rete nan silans li pat janm di anyen pa bliye l te gen on ògèy amè kontre Roody Roodboy enben kòm li ap kòmanse grandi yo kòmanse ap antre nan laj yo te ase jèn enben kounye a yo kòmanse gen matirite yo aprann li aprann padone Roody Roodboy e Roody Roodboy li menm tou gen konsyans paske konsyans ou. Gen bagay ki ap tou yo ebyen Woodson ba li menm li gen konsyans li ki repwoche li men li pral bay li bay vrè vèsyon an ke pèp la li menm pat genyen ebyen pè vèsyon sa gen moun ki pa twò rete sou li men gen anpil moun ki te toujou bezwen konnen ki sak te pase l ansanm avèk Rutshelle antouka li bay vèsyon ki sak te pase l ansanm avèk Rutshelle ebyen Rutshelle li menm li pran ti tan an poul te kapab di Roody Rood boy e li fè konnen ke lèw gen de bagay ou konnen ki rive w fòw pran responsablite w ebyen gen anpil fanatik tou ki pral di sa li pral fè konnen ke sak pase a la yo te gentan konnen yon jou se bi gon jou se sa m toujou di yon moun depi yon moun ki toujou panse kòmsi Ou ka fè senkantan w ap kache yon bagay ba yon piblik ou ba yon sosyete, men gen yon jou kanmenm konsyans ou gen pou l konsyans ou kan tèlman gen pou l ap kale w, ou gen pou w moute pou w di wè, men vrè vèsyon an. Paske w gen dwa fè tout ane w ap ba yon piblik manti, w ap fè yo pran moun sa, w ap fè yo jije moun sa, w ap fè yo tòtire moun sa yon kote, epi pou konsyans ou gen pou l tounen yon frèt, yon matinèt epi pou l kale w, epi o bonjou pou w kapab. dezapwouve pwòp tèt ou. Enben gen anpil moun ki ta di Rutshelle rete silans, paske pa bliye Rutshelle li menm lè vin sa vin sòti li vin fè pòs la, enben pòs li vin fè a se paske li te li moutre ke li ti redi kounya la li aprann pran responsablite l. Enben konsa lavi li pral gen yon fanatik li wè la se Superfan li epi ki pral di l konsa ke Superfan nan pral di l konsa ke Gen bagay ki, gen bagay ki rele konsyans. Li di bagay ki rele konsyans lan, pito on moun te akize w, ou defann tèt ou, li defann tèt ou, ke ou fè silans ou pa di anyen. Li di konsa ke ou pran, ke ou fè silans ou pa di anyen, epi kounye a la, pou lespri w, moun sa li menm, li vini pa anpè. Paske lè moun nan fè silans, pa bliye Rutshelle li menm, li te fè silans, ou di Roodboy li menm, li te si lap fè entèvyou, si lap pale, si lap e, e, e dyaloge sou sa k te pase a, enben Rutshelle li menm te toujou fè silans, li te toujou di li pap pale de sijè sa a ankò. Enben se sa k pral rive, konsyans ou di Roodboy vin kale l, enben li menm li pral vin pale, e sak te pase li menm ansanm avèk Rutshelle antouka mes cherites map toujou di nou sa men loulou mwen yo timoun se sa ki pase a la se pa pou nou kondane Roody Roodboy Roody Roodboy pa merite kondanasyon okontrè se yon bèl jès li ye li bay vrè vèsyon sak rive l ansanm avèk Rutshelle paske yo gen posiblite pou yo zanmi yo gen posiblite pou yo pale e sesi ou toujou wè se de moun ki gen yon amou de moun ki renmen koz piblik koz jan sitiyasyon vin pase wap wè moun sa yo paka viv sa vle di ke wiltouban gen dwa toujou gen madanm li li marye li fè vi li tou sa e ke ou gen dwa gade bèl e byen ou wè ou wè moun sa yo pi devan yo fini pa fè vi yo ansanm pase Rutshelle li menm li pa li poko gen yon relasyon kòm m pa konnen si l gen yon relasyon kounya ki te fiks men l te gen yon relasyon ki te kraze Sa vle di ke yo poko gon moun vrèman ki stab nan vil. Antouka daprè Rutshelle li menm ki reponn anba tèt pòs sa kòmantè Super Fan nan epi li pral di vwala antouka se konsyans ou di Roodboy ki repwochel men li pral bal pou ou menm ki pat tande vrè vèsyon ou di Roodboy la ki pat tande vrè vèsyon e ou di Roodboy tap bay la paske li te bay li te ba li an plizyè pati ebyen ou ka moute sou chanèl la wap klikel epi tou pral gade vrè vèsyon Ou di Roodboy bay la nou te pote repons an Rutshelle bay ou di Roodboy la pase Rutshelle nou te gentan konnen Rutshelle tap toujou fè yon tout poul te reponn ou di Roodboy pa bliye entènèt la te vrèman cho nan dènye tan yo la an se ou di Roodboy avè tan Rutshelle pa bliye Rutshelle te reponn e e ou si te fè Rutshelle ou e ou di ou t bòy yon kado e ou di ou bòy te fè konnen ke gon gwo atis ki fèl yon kado mezanmi se te a felisite paske tout moun ta pretann sa e gen anpil pwomotè ki ta ki apre tann jou moun sa yo fon mizik ansanm pou yo kraze la repiblik la men an menm tan tou gen anpil moun ki divize nan etchenmay la tout moun apre tann kilè pou yo fè yon yon kolabo ansanm epi tou pou pwomotè antre lajan pase ba la se konsa l ye depi gen divizyon yon kote fanatik yo yo menm yo fè kan sa di m fè kan pa m sa di m renmen moun sa lè w ap gade anba anba paj Rutshelle w ap gade konbyen fanatik k ap di yo pa renmen w di l boy se pou sa k fè yo pa stil stil se pou dat sa yo pa dat se pou dat sa yo pa stil yo pa dat w ap gade pou w wè ou di mezanmi gade gade Valè moun e tandike wap wè Rutshelle boy ki chaje moun ki still toujou renmen l antouka map fè w konnen ke sak te rive Rutshelle ansanm avèk Roody Roodboy la se youn nan bagay bagay sak te rive yo tou lè 2 a li te bon pou yo tou lè 2 paske jounen jodi a la sap fè Rutshelle la se se menm bagay se sa sak fè e e e e Roody Roodboy se menm se sa yo te ka toujou rive men yo pa tap janm konnen paske Etchenmay pa konn bay moun pl e pa konn fè moun ka e kòmsi e kijan m te ka di, fè moun moute osi vit konsa. Ou toujou pase yon pakèt mizè, kalamite. Antouka se gras a zen sa ki koz moun sa yo te vin gen foul popilarite sa paske zen sa te fè anpil tan l ap boulvèse entènèt la, anpil tan y ap pale de li, anpil tan, pa nenpòt twa, katran, zen sa te fèt l ap bouyi e jiskaske pou moun sa yo vin rive gen matirite pou youn grandi, youn konprann lòt paske youn te gentan di yo p ap jwe si lòt la yon kote l pap jwe la, si l la l pap la, e antouka se konsa te ye men bagay yo vin gen yon gran amelyorasyon youn padone lòt. E Rutshelle se youn nan moun ki pat janm padone Roody Boy men li menm li fini pa padone Roody Boy, li pale nan dosye Roody Boy, Roody Boy toujou felisite Rutshelle. Antouka mes chers nou te pran ti tèt zen sa pou nou te fè w konnen ke Rutshelle li menm li reponn Woody Woodboy atravè de tout sa li tap di yo, li te bay vrè vèsyon sa ki te pase nan nan moman nwit lan e sa ki te koz yo te goumen, pat se pat li ki te bat Rutshelle, se yo ki te goumen, enben Woody Woodboy pral fè konnen ke sa pral bal leson, menm madanm ni li pè tiye yo, menm yon mouch sou madanm ni paske li tou pran yon leson lavi atravè de sak te rivel ansanm avèk Rutshelle la, mezanmi se yon bèl vèsyon. Rudy Rubay te ba li, se te konsyans Rudy Rubay ki t ap degaje, nou te santi tout lanmou li t ap esprime pou Rutshelle, ou santi l gon regrè de sa k te pase l ansanm avèk Rutshelle la. Bay video sa yon like pou mwen, abòne, pataje, aktive ti bouton klòch la.